Bonjou bonswa tout moun men mizajou pou semèn ki soti 5 jwen pou rive 12 jwen 2026 la yon sèvis ki wòl jwet wòl Grace Project pote pou nou semèn sa nou pral pale nou sou gwo desizyon tribinal sou kesyon imigrasyon nouvo finansman pou ice depòtasyon moun Nan lòt peyi, chanjman nan pwosesis viza, ogmantasyon pri lavi, nouvo lwa Iowa sou entèlijans aktifisyèl, ak lòt ki ka afekte fanmi imigran yo ak kominote nou an. Pa bliye abòne ak chanèl YouTube nou an pou n resevwa mizajou chak semèn nan plizyè lang epi rete enfòme sou kesyon ki enpòtan pou ou ak fanmi ou. Ann kòmanse ak nouvèl sou imigrasyon. Yon jij federal nan eta Rhode Island bloke plizyè politik administrasyon Trump la ki ralanti oswa sispann tretman kèk demann benefis imigrasyon pou moun ki soti nan 39 peyi. Tribinal la di gouvènman an pat bay ase eksplikasyon sou restriksyon sa yo. Desizyon sa a ka pèmèt kèk dosye azil, pèmi travay, kat rezidans pèmanan ak sitwayènte ki te an reta yo rekòmanse avanse. Fanmi ki gen dosye an atant yo dwe kontinye verifye kont uscis yo epi rete an kontak ak avoka yo. Prezidan Trump siyen yon dekrè lwa ki bay prèske 70 milya dola anplis pou aplikasyon lwa imigrasyon jiska ane 2029. Finansman sa a gen ladan gwo ogmantasyon pou sant detansyon ice yo, Border Patrol ak lòt pwogram Depatman Sekirite Enteryè a. Moun ki sipòte lwa a di pral ranfòse sekirite fwontyè ak aplikasyon lwa imigrasyon yo. Moun ki kritike lwa a di ogmante kapasite pou detansyon ak depòtasyon san anpil nouvo siveyans. Fanmi imigran yo ta dwe konnen dwa yo, kenbe dokiman enpòtan yo byen òganize epi rete enfòme sou chanjman ki ka afekte kominote yo. Depatman Jistis la depoze tou dosye pou retire sitwayènte oubyen nasyonalite 17 moun ki te vin sitwayen ameriken atravè natiralizasyon. Gouvènman an fè konnen te gen fwod oswa lòt move zak grav pandan pwosesis sitwayènte a. Sa yo rete akizasyon ki dwe pwouve devan tribinal pou pifò moun ki natiralize sitwayènte yo rete an sekirite sof si gen prèv fwod pandan pwosesis aplikasyon an. Depatman Deta a anonse yon pwogram esè ki ka pèmèt kèk moun k ap mande viza vizitè peye 750 dola pou jwenn yon randevou entèvyou anndan 10 jou nan kèk anbasad ak konsila chwazi. Frè sa a ka ede akselere pwosesis la, men li pa garanti viza ap apwouve. Nan yon lòt dosye imigrasyon, Etazini depòte yon gwoup migran nan Repiblik Santafrikèn. Ladan yo te gen moun ki soti nan plizyè lòt peyi ki pa sitwayen peyi sa a. Defansè dwa imigran yo eksprime enkyetid yo eksprime enkyetid yo sou voye moun k ap chèche pwoteksyon nan peyi Kote yo pa gen fanmi, estat ilegal, oswa sistèm sipò. Fanmi ki gen dosye imigrasyon yo ta dwe kontinye swiv devlòpman legal yo pandan pwosesis tribinal yo ap kontinye. Yon tribinal federal deside ke non Prezidan Trump dwe retire sou Kennedy Center a nan Washington, DC. Tribinal la fè konnen Kongrè a se li menm ki te kreye sant sa a E sèlman Kongrè a ki ka otorize yon chanjman non konsa. Travayè yo te kòmanse retire non an apre plizyè defi legal pa t reyisi. Dosye sa a montre deba k ap kontinye sou otorite gouvènman ak enstitisyon piblik yo. Nan nouvèl militè, Nan nouvèl militè yo, deba te kontinye sou patisipasyon militè Etazini an Iran. Administrasyon an te anonse e apre sa ranvwaye kèk aksyon militè pandan negosyasyon yo te kontinye. Tansyon k ap ogmante nan rejyon an afekte mache petwòl yo epi kreye ensètitid sou pri enèji nan lavni. Chanjman nan pri petwòl yo ka byen vit afekte pri gazolin ak bidjè fanmi yo. Nan nouvèl ekonomik, yo, nouvo done federal yo montre enflasyon an monte a 4 pwen 2 pousan nan mwa me pase a, pi wo nivo depi 3 zan. Pri gazolin, lwil chofaj, vwayaj avyon ak manje yo toujou ogmante. Fwi legim yo te anviwon pase 6 pousan pi chè ke ane pase. epi anpil fanmi kontinye wè bwòdri makèt ap monte, presyon sou bidjè fanmi yo ka kontinye pandan pri yo rete wo. Nan nouvèl gouvènman eta Iowa, responsab yo te diskite te diskite yon nouvo lwa ki regle itilizasyon entèlijans atifisyèl, fè moun konnen klèman yo se AI, bay pwoteksyon pou minè yo, epi reponn kòmsadwa lè itilizatè yo montre siy ki ka endike yo vle fè tèt yo mal. Lejislatè yo di plis travay ap nesesè pandan AI ap vin pi komen nan lekòl, travay ak lavi chak jou. Fanmi yo ka vle aprann plis sou fason pitit yo ap itilize zouti AI ak teknoloji sou entènèt. Mizajou semèn nan Mizajou semèn nan te prepare ak enfòmasyon ki soti nan Citizen Prof, The Associate Press, Iowa Capitol Dispatch ak analiz nouvèl nasyonal Hefteh Cooks Richardson ansanm ak dokiman tribinal ak anons gouvènman ki te pibliye ant 5 ak 12 jwen. Pandan n ap fini semèn sa a, Sonje rete enfòme, rete konekte ak kominote w la epi pran tan w pou w tcheke kijan vwazen w yo ap ye lè w kapab. Mèsi paske w Mèsi paske w te ansanm avèk nou. Nou swete ou menm ak fanmi ou yon bòn semèn an sekirite, ki kalm epi ki beni.